Bonjou, bonswa, byenvini nan lapawoli kote ke nou ap kontinye avantur nou nan Daniel chapit premye nou pral kontinye nan vèsè 5. Donk nou te wè nan dènye epizòd la ke yo te depote Daniel avèk zanmi l yo nan mitan yon gwoup jenn gason ki fè pati nòb yo, pou yo te mennen yo lavil Babilòn. Jodi a, nou pral gade ansanm ke yo rive lavil Babilòn, men yo chwazi mesye sa yo, Dànyèl avèk zanmi l yo, pou yo mete yo nan fòmasyon, an dotre tèm, pou yo lave tèt la, pou yo kapab sanble avèk Babilonyen yo bokou plis. Senyè nou priye ke w va pale e ke nou menm nou va tande, ke w va louvri zye nou, ke nou va konprann e aplike pawòl ou. O non de Jezi. Nan Danyèl chapit premye vèsè 5 nou li, Wa a te bay lòd pou chak jou yo te pran nan manje ak nan diven yo sèvi sou tab wa a pou ba yo, an palan de mesye yo. Se pou yo pase twa zan konsa. Apre sa, y ap parèt devan wa a pou sèvi, pou sèvi li. Nan jenn gason yo te chwazi, nan jenn gason yo te chwazi yo, te gen kat ki te sòti nan branch fanmi Jida. Se te Dànyèl, Anànya, Mikayèl ak Azarya. Chak non sa yo nan langaj ebre an genyen yon sinifikasyon. Lè w pran Dànyèl, li te sinifi Dye è mon jij, Bondye se jij mwen. Se sa Dànyèl la sinifi ann ebre. Lè w pran Anànya, li sinifi Yawe è grasye. Se kèm ta di, Senyè a fèm gras. Senyè a son Dye de gras. Michayèl, li menm li sinifi, Ki è kòm Dye? Ki è kòm Dye? An doutr tèm, pa genyen. Pa gen tankou Bondye. E Azarya, li menm li te sinifi, li sinifi, Yawe a ede. Yawe, Senyè a, li konn ede. Non sa yo ki te reflete lafwa e depandans anvè Dye. Non sa yo ki te reflete sa mesye sa yo te genyen an tèm de fwa e depandans yo de Bondye, ki te manifeste e ki pral manifeste nan rès tèks la nou pral wè lòske yo rive a Babilòn kote ke yo pral rete fidèl avèk Bondye. E non sa yo tou pral chanje. Byen ke non yo chanje, nou pral wè fidelite mesye yo, lafwa yo chanje. E kite m di w, moun k ap mache avèk Bondye, fidelite w avèk Bondye pa dwe depann de sikonstans yo. Fidelite w avèk Bondye pa dwe depann de espas. Kote w ap evolye a, ou bezwen rete fidèl avèk Bondye. Kit yo te chanje non w, kit yo te gade, yo te fè sa yo te gen pou yo fè a, mete w nan lekòl pa yo, ba w tout kalite fòmasyon, fidelite avèk Bondye sipoze rete king alaganach, solid solid. Nan vèsè 7 la, nou li, Kòmandan nèg konfyans wa te chanje non Ti mesye yo. Li te rele Danyèl Bèlchatsa, Anànya, Chadrak, Mikayèl, Mechak, Azarya, Abèdnego. Nou sonje m sot ban nou siyifikasyon chak mesye yo, Danyèl, Anànya, Mikayèl, Azarya. Mentnan, Bèlchatsa nan nan langaj babilonyen yo, li siyifi. Bèl pwotèj le wa. Oubyen ou kapab di prens de Bèl. Donk se konsa yo chanje non Danyèl an prens de Bèl. Bèl se fo dye ke Babilonyen yo t ap adore. Yo chanje non Chadrak an, Chadrak la nan langaj babilonyen yo li sinifi kòmande pa Akou. Akou se te dye Babilonyen yo, dye de lune, te ap pale de la lune, donk la lune se te dye pou yo, donk yo rele Chadrak la, se sa l te sinifi, se ak ou l ap kòmande. Mechak, li menm, li te vini de tèm sa, ki yè kòm ak ou. Donk sonje ak ou se dye la lune babilonyen yo. E Abèdnego, li te sinyifi sèvitè de Nego. Ok, moun ki te o sèvis de Nego. Se te dye babilonyen yo. Se te yo te konsidere l kòm dye de la sajès. E de, donk, dye de la sajès e de lekriti. Se konsa yo te chanje non mesye yo. E non sa yo, Babilonyen yo, te ba yo a, yo te fè l yon fason pou yo te dekonekte yo avèk eritaj ebre yo, pou yo te dekonekte yo avèk fwa yo nan Bondye, pou yo te asosye yo avèk divinite babilonyen yo. Mesye yo pran non yo, men reyalite a diferan. Malgre chanjman non sa yo, Dànyèl avèk konpanyon l yo, zanmi l yo, yo kontinye rete fidèl avèk Bondye. Nan vèsè 8, nou li, Dànyèl te pran desizyon nan kè l pou l pa t manyen ni manje ni diven yo sèvi nan palè wa a pou l te ka toujou nan kondisyon pou l sèvi Bondye l la. Se konsa, li al jwenn kòmandan nèg konfyans wa a, li mande l pèmisyon. poul pa mplije manje manje sa yo desizyon pran nan kèl paske li vle rete fidèl avèk Bondye pou nonb de fwa sa ni difikilte pèsonèl li yo ni kote ostil kote ke li te ye yo ni ruin ni gade yo retire tout sèvis li pa ka legliz ankò an kèlke sòt yo retire tout sak ta sipoze fèl. Yo di, menm otorite pawòl Bondye yo vle chanje li desizyon nan kè l. Sa k pase nan kè nou? Mwen renmen le fèt ke labib di, enstwi timoun yo nan chemen ke yo dwe swiv e lè yo gran, yo pa p detoune. Yo pa p detoune. Pawòl Bondye te tèlman gen valè pou yo, pa konn si nou reyalize ke pawòl Bondye ta sipoze gen anpil valè pou nou jounen jodi a.

Mwen vle mache avèk ou jiska lafen. E atravè liv Danyèl, se leson sa yo ke nou ap anprann. Ke mesye yo te rete jiska lafen nan relasyon avèk Bondye. Malgre risk e peri, pesi ke yo te kapab pase, yo di, Senyè, mwen pap trayi ou. Kretyen, an nou pran menm angajman sa non pou n di Senyè, sikonstans peyi Dayiti pap fè m abandone w, sikonstans ke mwen ye nan mond sa kote mwen ye a presyon ke m ap pran yo pap fè m abandone w, m ap rete atache avèk ou. Senyè nou beni non w nou di w mèsi, mèsi pou sa w ye Senyè. Senyè ede nou pou nou rete fidèl menm jan ou menm ou fidèl. Senyè avèk lachè e lesan nou pa kapab men avèk pwisans Sentespri w wi nou kapab.